Moun sa yo, se yo menm ki mete Prezidan Trump sou pouvwa jodi an la. Sipòte tout sa ke l fè. Men jodi an, medam e mesye, MAGA, rive a la fen. Divizyon an si tèlman fon, m pa kwè yo kapab rekonsilye. Kite m pran ti tan sa pou ke m kapab salye w e voye yon gwo kout chapo pou ou, ou menm ki deja fè pati de gran fanmi sa ki se Koze Medya. E ou menm tou ki poko fè pati de gran fanmi sa, mwen envite w pou ke ou menm ou kapab antre nan gran fanmi sa, pase ke nou al chèche enfòmasyon yo kèlkeswa kote yo ye nan mond lan pou ke nou menm nou kapab pote yo pou kominote Ayisyen an k ap viv andeyò peyi a. Avan menm ke mwen kite w fin tande Abner Gerlin, li ekstrèmeman enpòtan pou ke nou touche desizyon ke administrasyon Prezidan Donald Trump la li menm li fèk pran la pou ke li menm li leve poz ki te genyen sou imigrasyon pou plizyè peyi nan mond lan pami yo kote ke Ayiti li menm li te fè pati de peyi sa yo. Nou pral pèmèt ke ou tande Abner Gelin, men avan sa kite m fon ti pale ansanm avèk ou. Jounen jodi an nou tout kapab konstate l nan sa ki gen rapò ansanm avèk imigrasyon nan peyi Lèzetazini Damerik, ebyen kèlkeswa desizyon k ap pran, Etazini toujou mete Ayiti pami lis peyi annemi yo. Sa vle di, peyi ki reprezante. Yon menas pou sekirite chak grenn ameriken k ap viv nan peyi Lèzetazini Damerik. Ebyen yè, Morlin ki se nouvo chèf DHS lan, ebyen li menm ansanm avèk Prezidan Donald Trump yo pran desizyon pou ke yo leve sanksyon sa sou anpil anpil lòt peyi. Men malerezman peyi Ayiti toujou rete anba sanksyon sa ki twouve l nan yon lis ki genyen ladan yo Irak, Somali Afganistan avèk on pakèt lòt peyi ke Lèzetazini Damerik twouve ki se menas pou sekirite nan peyi Lèzetazini Damerik. Men kesyon ke anpil moun ap poze, poukisa Prezidan Donald Trump santre peyi Ayiti konsa lè ke nou tout nou konnen se Washington DC kap dirije peyi dayiti medam ze mesye yon lot kote gwo leve kanpe pou prezidan Donald Trump medam ze mesye kite pouvwa selon yon sondaj ke cnn li menm li fè ebyen 75 pou 100 ameriken mande destitisyon prezidan Donald Trump an e jan ke ou kapab gadel sou ekran se plis pase 30 mil ameriken ki te pran lari pou ke yo mande pou prezidan Donald Trump li menm sispann ansanm avek politik sa. kote ke li menm lap mennen peyi Lèzetazini Damerik nan moman la. Nou pral pèmèt ke ou tande Abner Gelin ki tap bay e anpil anpil detay sou dosye sa e nap envite ou abòne ansanm avèk chanèl lan paske se sèl fason ke ou kapab sipòte travay la. Ann al tande ansanm avèk mwen Abner Gelin ki tap bay plis detay e nan yon ekstrè sou sitiyasyon sa mèdames e mèsye. Labib deklare, Si yon wayom divize kont tèt pa l, li pa kapab kanpe. Si yon mezon divize kont tèt pa l, mezon sa a pa kapab kanpe. E pawòl sa a ke m di w la a, gen twa disip ki temwanye ke yo te tande Jezi repete pawòl sa a. Nan Matye 12, vèsè 25, li di sa, Nan Mak 3, 24, li di sa, e menm nan Lik 11, 17, li di menm bagay la. Nenpòt wayòm ki divize kont tèt pa l p ap kapab reziste, li pa kapab kanpe. Ebyen, medam e mèsye, jodi an la a, mwen kapab anonse avèk sètitid, MAGA p ap kanpe. MAGA fini Se posib nou pral tande l toujou ap pale. Sa yo ki dakò pou yo koule avèk batiman an ap rete abò a. Men, anpil nan sa yo, espesyalman sa yo ki gen anpil enfliyans, ki wè sa k ap pase a, anpil nan yo kòmanse deside pou yo retire kò yo. naje pou yo soti. Jodi an medam se mesye, MAGA divize e seryezman divize. Se pa selman moun kap pale de sa, men divizyon sa li soti nan bouch MAGA. Eleman sa ou te tande la a, se Nick Fuentes. yon blan sipremasist, yon maga eksèpsyonèl. Eleman sa a, li pa vle wè demokrat, li pa vle wè Obama, li pa vle wè nwa, li pa vle wè imigran. Pa gen anyen ke misye renmen si l pa blan san pou san. Nick Fuentes. E moun sa yo, se yo menm ki mete Prezidan Trump sou pouvwa jodi an la a. Sipòte tout sa ke l fè. Men jodi an, medam e mesye, MAGA rive a la fen. Divizyon an si tèlman fon, m pa kwè yo kapab rekonsilye. Ou kapab tande ki sa Mesye Nick Fuentes deklare. Yo pa kapab ankò. Yo rive a la fen. Sa ki fèt la a, sa k rive la a, yo rele sa breaking point. Sa vle di ke nou rive yon kote, sa a sipoze mete la fen a maga. E li di, li pa ladan l ankò. E non sèlman Mesye Nick Fuentes deklare li pa kapab swiv mouvman sa ankò, men li dekrive yon lis de bagay. Bagay sa yo ke Nick ap pale la a, se bagay ke nap repete souvan. Lè Demokrat deklare ke aksyon sa yo ke Trump pran an, yo pat nan avantaj pèp la. koupe taks pou rich, ogmante taks pou malere, detwi Medicare Medicaid, de bagay vrèman ki travay a lanvè de sa ke l te pwomèt. Men, pandan ke l t ap fè tout bagay sa yo, mesye maga sa yo te toujou sipòte l. Men jodi an la a, gen yon bagay ki pase ki fè ke Maga divize. E medam e mesye sa ki divize yo a nou konnen l byen se Izrayèl. Paske Nick Fuentes li se youn tou ki pa kwè ke Lèzetazini genyen yon responsabilite pou l pwoteje Izrayèl. E bagay sa li kreye yon ripti ke nou pa kwè ki kapab ranje ankò. E m pral pataje avèk ou menm lòt aktè nan menm maga a, trè fame, ki te responsab pou mouvman sa jodi an la ki deklare, Mwen pa ladan l ankò. E se pa sèlman sa ke yo di a, se jan ke yo di l, pozisyon yo, jan ke yo kanpe. Paske si w ap tande Fuentes k ap pale, Li eksplike poukisa li pa kapab rete anba chapo wouj la ankò. Li eksplike poukisa l ap wetire kò l anba chapo wouj la. Paske chapo wouj sa a, li pa la pou l ede Ameriken ankò. Bagay ke misye te espere yo, yo pa fèt. Li menm kritike mas depòtasyon an. Dapre Nick, Trump pa depòte moun ase. Trump tonbe nan pwomès ke l te fè pou mas depòtasyon. Alò, mwen souliyen pati sa a pou m ka fè w konprann se pa paske Mesye Nick Fuentes ki se yon rasis reyalize ke l nan erè. Non, li kont Prezidan Trump paske Trump pa akonpli ase nan sa ke l te vle. Sa di ke, selon li menm, mas depòtasyon an manke siksè. Trump pa akonpli pwomès ke l te fè a MAGA. Se depòte tout imigran Ozetazini, bati yon mi pou kapab mete yon separasyon antre Lèzetazini avèk lòt peyi. Daprè li menm, prezidan an li menm, li tonbe nan pwomès sa yo. E pou l rann bagay la vin pi mal, l al antre nan yon gè avèk Iran pou Izrayèl. Bagay sa yo, se yo menm ki pouse MAGA jodi an la a a vire do bay prezidan an. An nou enpe dechifre deklarasyon Nick Fuentes avan ke m prezante a ou menm yon lòt gwo chabrak

prezante yon lis de bagay ke prezidan an fè ke li menm li kont yo men yo antere dosye Epstein nan. Yo antere dosye Epstein nan. Mas depòtasyon an li pat yon siksè. Li koupe taks pou rich e lè l fini li kraze Medicaid ankò ki pa bay moun rich la plis avantaj. Pwen pa pwen, l ap eksplike kisa ke yo fè. E finalman li pral antre kote ke Lèzetazini non sèlman l fè tout bagay sa yo li pa akonpli sa l te dwe akonpli, li deside pou l al antre nan yon gè avèk Iran Bagay sa yo vrèman enève Mesye Nick Fuentes e li ta vle eksprime l menm pou Trump ka tande. No infrastructure bill, no middle class tax cuts, you gotta refund the tariffs and now we're in a regime change war with Iran. That's the breaking point. I'm out! Medam e mesye nou tande. Trump pa pase yon bill pou infrastructure. N ap sonje byen, Biden te pase yon bil pou rebati Lèzetazini, kreye djòb nan peyi a. Trump demoli l. Li koupe Medicare e Medicaid, bagay k ap sipòte malere a e anpil maga. Maga vrèman santi prezidan sa a trayi yo. E pou rann bagay la vin pi mal, Nick Fuentes deklare w al antre nan yon gè avèk Iran. Medam e mesye, majorite jèn Ozetazini kont gè a. Se sèlman moun ansyen yo ki sipòte l. Men jèn sa yo espesyalman jèn gason ki te vote pou Prezidan Trump, jodi an la reyalize yo vote pou ki al mouri nan gè nan le Mwayen Oryan. M pa bezwen di ou, bagay sa yo, yo pwal parèt tèt yo nan eleksyon k pwal fèt an Novanm, paske anpil jèn ki gen 18 ane kapab vote, e yo konnen trè byen, pou yo epanye tèt yo de lamò nan le Mwayen Oryan pou yon lòt peyi, se vote pou yo mete deyò rejim ki la a. Donk, ou kapab wè tout bagay sa y ap travay pou kapab akonpli sa ki nesesè, sè ke rejim sa a dwe tonbe e yon lòt pati politik dwe pran kontwòl Lèzetazini pou restore bagay ki kraze yo. E Trump bò kote pa l, li mèt ponpe, li mèt rele, divizyon an deja fèt. Maga santi ke li trayi, li pap fasil pou l fè konfyans ankò, kèlkeswa sa l te ka di. Li ka pale anpil, li ka fè anpil gwo pwomès, men pandan ke n ap pale la a, maga santi li trayi yo. e sa yo ki te dèyè mouvman an, ki gen pòt vwa nan men yo, sa yo ki nan medya a, ki gen dè e dè moun k ap swiv yo, espesyalman MAGA, jodi an la yo leve kont pwòp wayòm pa yo a, yo deklare, mwen pa ladan l, mwen fini,

ki se lateral dwat espesyalman yon moun nan kalib mesye Nick Fuentes, menm lè li pa dakò avèk sa Repibliken ap fè, men l prefere pa vote olye ke l vote yon Demokrat. Men Nick Fuentes ale trè lwen pou l deklare li soti anndan tren MAGA a. Sa vle di, anba chapo sa a, li pa ladan l ankò. E li deklare si an 2028, Vance avèk Marco Rubio se yo menm ki ta prezante kòm kandida a la prezidans, l ap vote pou yon demokrat. M pa konn si w konprann. Li deklare li pap vote nan eleksyon k pral fèt mi manda an novanm. Li pap vote. M byen kontan paske tout sa k pa vote se yon vot li ye pou demokrat. Mwens repibliken k al vote se pi bon l pral ye pou ke li kapab fasil pou Demokrat pran kontwòl Chanm dè Depite, pran kontwòl Sena a e tann an 2028 pou pran kontwòl Laprezidans. Donk Nick Fuentes ki genyen dè milye dè moun k ap koute l, lè maga sitou, deklarasyon sa ke l fè la a, li rezone nan tèt lòt maga yo. Medam e mesye banm di w poukisa sa enpòtan. Mesye sa yo, ebyen moun sa yo, enfliyansè sa yo, yo gen yon katafal fanatik kap koute yo. Le pli souvan sa ke yo di moun sa yo, yo aksèpte. Lòske li deklare ke li fini avèk brenn maga a, li soti anba chapo a. Li kreye yon sitiyasyon kote ke anpil lòt maga ki pat gen eskiz pou yo soti, ki pat vle soti, kounya la resevwa yon pèmisyon pou yo menm tou kapab rebele. E sa pral kreye yon koalisyon de moun ki di bon, si Nick Fuentes ki se lidè a, Li kapab kanpe pou l kritike sa ke l wè k ap fèt Ozetazini, pou l kritike lidè a ki se Prezidan Trump, nan sans sa a mwen menm tou m gen yon lisans pou m fè l. Donk, puiske Nick deklare li p ap vote ni pou Marco Rubio ni pou JD Vance, nan sans sa a maga sa yo tou pral di nou p ap vote pou li. Si w byen konprann sa k ap pase la a, imaj repibliken an, MAGA a, li lèd paske menm vis prezidan an, yo pa vle l. Marco Rubio, sekretè deta, yo pa vle l. E m sispèk tout aksyon ke Marco Rubio pran pandan l ap travay avèk gouvènman an, se preparasyon l pou ke li kapab vin yon kandida an 2028. Ou mèt kwè m, mesye sa yo, yo wè laprezidans e yo panse kole kote Trump, yo pral ranmase kowalisyon MAGA, MAGA pral ede yo a eli an 2028. Men nou wè Gè an Izrayèl konplètman elimine espwa pou moun sa yo re-eli. Nan men sa k rive. Otre jou m t ap koute Trump k ap pale. Li fè konprann gen ase tan pou l repare bagay la. M pa kwè l fasil konsa. Tande byen, m pa kwè l fasil konsa. Paske, lòske yon moun reyalize ke w trayi l, li reyalize ke w trayi l, li pa fasil pou l senpleman di ann avanse. E sonje byen, anpil moun ki te vote pou eli Prezidan Trump an 2024, se son endepandan e menm de demokrat ki travèse. Moun sa yo jodi an la, yo gen yon regrè nan kè yo. Y ap mande tèt yo poukisa menm ke yo fè sa a. Lè yo wè sa k ap pase la a, yo reyalize yo fè yon erè total e kapital. Nan sans sa a, Trump kapab eseye, men m pa kwè li pral travay, paske moun sa yo ki te petèt bliye premye administrasyon prezidan an, jodi an la yo wè yon lòt egzanp ke pa gen anyen serye vrèman lakay eleman lakay mesye a. yo pwal deside pou yal vote e metel deyò. Donk medam e mesye, si deklarasyon sa ke Jezi li menm li te fè, ke Matye, Mak e Lik rapòte ke yon wayom ki divize pa kapab kanpe nan sans sa nou kwè maga li fini. Maga li fini. Donk Nick Fuentes se yon eleman trè serye ki fè pati de lateral dwat, yon rasis, yon maga san parèy men jodi an la a ki deklare li ap vote yon demokrat si Marco Rubio oubyen JD Vance ki se vis prezidan an ta parèt kòm yon kandida a la prezidans. Maga prefere vote pou yon demokrat olye pou yo ta lèse rejim ki la a kontinye pouvwa l Ozetazini. Sa serye. Medam e mesye yè samdi a te genyen demonstrasyon tout kote Ozetazini. No King. Se kote ke pèp ameriken an kanpe, pou yo di prezidan an, nou pa bezwen wa Ozetazini. E nou reyalize, de tanzantan, jan de mouvman sa yo ap fèt Ozetazini. Sa a, se rebelyon pèp la ki kòmanse. E, plis manifestasyon ki fèt, se plis moun pral wè pwoblèm gouvènman an

Dè milye e dè milye te soti patou Ozetazini. Se pa de evenman, se pa de manifestasyon ki te genyen Ozetazini kote ke pèp ameriken an t ap rele nou pa bezwen yon wa. Prezidan Trump kabinè l la avèk tout moun sa yo ke l mete sou pouvwa a, yo dwe kite. E mouvman sa yo pwal ankouraje plis moun al vote. E kòm mwen di n deja, medam e mesye, prepare n bonè pou nou ka al vote. Paske li enpòtan pou ke pèp ameriken an pale avèk yon sèl vwa pou al wete rejim sa sou pouvwa a. Paske si nou pa fè l, pitit nou, fanmiy nou pral mouri nan lagè. What kind of power? People power! What kind of power? We gotta do something about Trump. Just cannot continue this. The country's going down the tubes in a hurry. Nou dwe fè yon bagay avèk prezidan sa, peyi sa lap desann nan tou sa se verite. Mentnan medam se mesye gen yon lot gwo chabrak Megyn Kelly sa se yon maga san parèy men manmzèl li pat toujou yon maga li te nan Fox News E nou sonje an 2015, lèske prezidan sa a kòmanse fè kanpay prezidansyèl li, Meghan Kelly avèk anpil moun nan Fox News pat renmen prezidan an. Yo pat renmen l e yo te kòmanse pale kont Prezidan Trump paske yo te gentan konnen kiyès ke Trump te ye. Se yonn vrèman ki pat genyen anyen imanite lakay li, Fox News pa t sipòte l. Ansetan la, Megyn Kelly t ap travay pou Fox News e yo tout te kont Prezidan Trump. Men sa k vin rive, medam e mesye, Trump genyen eleksyon an. Apre l genyen eleksyon an kounya la, Megyn Kelly anbrase Prezidan Trump e manmzèl devni youn nan pi gwo sipòtè prezidan an. Malgre se pa de vye bagay Trump te di kont manmzèl, men ou konnen, se konsèvativ li ye, MAGA, donk kèlkeswa sitiyasyon an y ap vote kanmenm pou sipòte ide a. E an 2024 ankò medam e mèsye, Meghan Kelly parèt pou li andose yon lòt fwa ankò Prezidan Trump e avèk travay e kontribisyon moun sa yo, Trump devni prezidan yon dezyèm fwa Ozetazini. Donk si w gen Trump jodi an la a, Meghan Kelly la reine de maga li se youn nan moun ki kontribye e medam e mesye se pa selman Meghan gen anpil anpil gwo chabrak ozetazini sa yo ki gen anpil moun kap swiv yo trè fame ki kontribye nan bagay sa Meghan Kelly se youn ki trè fame ou kapab wè chanel manmzèl jodi an la Li anviron 5 milyon abòne. Donk se pa ti bagay. Se pa ti popilarite. 5 milyon moun ap koute manmzèl nan YouTube. 5 milyon. Donk lòske l pale, moun koute. E pa bliye, fanatik manmzèl yo 99 pousan maga sa yo ki sipòte Donald J. Trump, les conservatives. Yonn nan bagay nou dwe konnen, popilasyon konsèvativ la yo trè lwayal a moun k ap pale de bagay ke yo renmen. Donk, ou wè Megyn Kelly, li pa nenpòt moun. Li serye e li genyen anpil popilarite. Men medam e mesye jodi an la a, yo gade yo wè bato a ap antre anba tè. Prezidan Trump pa popilè. E sa m di w la a, se pa mwen k ap di l, li soti nan bouch MAGA. Nou sot tande Nick Fuentes ki deklare li menm li soti anba chapo a. Nou genyen anpil lòt Gwo towo ki wotire kò yo. Joe Rogan ki te ede prezidan an monte sou pouvwa a, li wotire kò l. E jodi an la a, Meghan Kelly bò kote pa l, li fè pati de moun ki deklare sanble li menm tou, li fini avèk bagay sa a. Men, me sa ki rann bagay la trè dwòl, medam e mesye, e pou nou k ap tann yon chanjman, yon plezi, yon jwa, yon kè kontan. Meghan Kelly reyalize ke mouvman MAGA a li fini e li konnen trè byen si ke pèp la, popilasyon an, sa yo k ap swiv Trump deja vire do ba li, li menm li pa gen chwa Fòl vire dol tou bay prezidan an. Paske si nou konprann politik e pwopagans, antanke yon lidè politik, fòw toujou ap gade ki kote pèp la ye. Kote opinyon pèp la li menm li ye. Si majorite pèp la yo wè yon bagay konsa, pou al chanje lide yo, ou pral fè anpil travay e gen anpil danj e gen gwo danje ke si w eseye twòp ou menm tou ou kapab tonbe paske mas pèp la vwa pèp la lòske se la opinyon an ye li difisil pou w chanje l donk Meghan Kelly li entelijan li reyalize bagay la e rapid rapid lè l wè Nick Fuentes avèk anpil lòt kòmanse vire do yo bay Trump Manmzèl ki tap fon ti fòse poul te kanpe bò kote Trump li pa gen chwa li kanmèm rezinyel li vire kounya la Nou konn an novanm pral gon eleksyon lè konsèvativ kè yo sote paske yo konnen si ke lè demokrat pran kontròl chanm dè depite pa yon gwo siperyorite. e yo konnen si Demokrat pran kontwòl Chanm dè Depite pa yon gwo majorite, yo pwal impeach Prezidan Trump. E si yo ta pran kontwòl Sena a, yo kapab ekspilse Prezidan an. Se bagay serye. E Okòmansman ane a la a, pa gen pèsonn ki panse ke Demokrat te gen chans nan Sena a. Chanm dè Depite wi, men Sena a, an an. Men, jodi an la a, sa k ap pase kounye a la a, sanble, medam e mesye, Demokrat ka gon chans pou l ranvèse menm Sena a. E sa a, se kochma tout moun k ap travay nan administrasyon Donald Trump lan. Now, banm esplike w yon bagay. Sa yo k ap travay pou prezidan an konnen trè byen ke anpil bagay ke yo fè yo pa legal. Men yo fè l kanmenm avèk espwa ke prezidan sa a, avan ke l kite pouvwa a, li pral siyen yon lòd egzekitiv padone tout. Sèdike fè krim pou mwen, pou okipe w, I got your back. M toujou pale de bagay sa a. E anpil nan yo aji nan fason sa a paske yo deklare nan tèt pa yo avan prezidan an kite, li kapab padone nou. Men medam e mesye, si demokrat ta pran kontwòl chanm dè depite e sena a, bagay yo yo pral vrèman diferan. Yo pral vrèman diferan. Selon sa ki apèn soti la, gen yon grann posibilite Demokrat kapab genyen plis pase 60 chèz majorite nan Chanm dè Depite. Sa a, li pral yon kochma pou MAGA. E, Meghan Kelly, ki entelijant, si li konprann sa k ap pase a, li te chita nan yon entèvyou avèk yon lòt gwo MAGA yo t ap diskite. Ou ka wè nan vizaj moun sa yo gen yon doulè. Yo pwèske kriye paske yo wè medam se mesye men an deja ekri nan mur lan ke Maga fini. Yo konnen sa. Maga fini. E Meghan tap pale de koalisyon Spanish yo. Nwa yo. jèn yo, gason yo, sa yo ki te vote pou prezidan an. Men jodi an la, bagay la konplètman chanje. Ou ka gade nan vizaj moun sa yo, ou wè yon doulè pandan ke y ap pale.

Nan ti tan k pase la yo, nan ane la pandan ke prezidan an prezidan, pandan ke, nan ti tan la, pandan ke Trump sou pouvwa a, Repibliken pa janm genyen menm youn nan yo. Sa yo, se imaj de choz a venir, sa k pwal fèt nan eleksyon 2026. Paske 15 eleksyon ki fèt, Demokrat genyen tout Sa a medam e mesye se yon danje, ou pa kapab kouri lwen de li menm paske son reyalite it is happening. Mèsi paske ou te pran tan w pou ke ou gade video a pou jiska finisman li. Map envite w pran yon ti tan pou ke ou kapab pataje video sa ansanm avèk yon zanmi, yon fanmi pase ke se sèl fason ke ou kapab sipòte travay sa. Se te zanmi w frè w Odysseus Gao pou Koze Media a la pwochèn pou yon lòt videyo.